Nan videyo sa, m pral fè w tande yon Ayisyen k ap denonse prizon l ap sibi enjis nan peyi Chili. Selon li menm, misye fè konnen ke l ap pran prizon enjis nan peyi Chili se paske l pa gen moun, paske yo akize l de yon bagay ke li menm li pa fè. Antouka, se nan BL Le Positif Show misye te rele pou l te eksplike sa. Yo voye videyo a pou mwen, bon, BL mande m pou m te ede misye tcheke yon avoka. Enben la a, Ou menm fon ti tande avèm pral fon tande rezon ki fè misye di ke yo menm yo metel nan prizon an tande avèm wa ka banm ti opinyon paw eske ou panse misye koupab vre eske ou panse misye fèl figil make la fèl vre donk an tande avèm aprè sa map baw opinyon pam mwen menm. Sabman baz.
Ok. Ou konprann? Map sibi yon pèn inosamman afè diran 17 mwa ke mwen la a, mwen ale nan plizyè jijman e yo pa jwenn anyen kont mwen jiskaprezan yo kenbem la a epi m voye plizyè mesaj plizyè mesaj kont Gmail bay anbasad la. Yo pa janm reponn mwen. Yo wè mesaj la, yo pa janm reponn mwen. Tribinal voye mesaj ba yo, yo pa reponn yo. Kidonk, nan sans sa a, mwen menm m ap soufri paske m pa gen moun isi, m pa gen fanmi isi, m pa gen pèsòn isi. Ou konprann? Manman m, papa m, tout moun sa yo ap soufri. M pa ka jwenn jistis nan peyi a. Chilyen fè konplo sou do m. pou telefòn m achte, lajan m, tout bagay mwen achte pou m voye bay fanmi mwen, chilyen, chilyèn fè konplo sou do m, yo fè arete m pou bagay sa yo. Ou konprann? Yo akize m pou pèn de mò. Ou konprann? Kidonk baz, m bezwen sipò Ayisyen, Ayisyèn anbasad la nan Chili an ijans pou ke yo pase wè m la. Non sèlman pou yo pase m. Konbyen tan ou genyen nan prizon an?
M gen 17 mwa baz. 17 mwa?
Kisa, kisa yo repwoche w?
De kisa yo repwoche w?
Yo pa janm repwoche m anyen paske yo pa jwenn anyen kont mwen. Men yo kenbe m la baz. Yo kenbe m la paske yo bezwen yon moun ki koupab. Kidonk, kisa k pase? M t ap viv ansanm avèk 2 ti mesye. Pandan sa pase a, m te nan travay. Nan moman sa a, m te nan travay. Nèg yo arive viktim dam nan epi kounye a menm kote a nèg yo lage kò yo Meksik epi mwen menm m rete m t ap travay m prezante tout papye travay mwen tout lè m t ap travay tout bagay sa yo yo wè yo ou konprann yo wè yo yo klè sou bagay sa yo e travay la tou li disponib li pre pou l vin. Nan tribinal la pou l vin temwanye an favè de mwen menm.
Ya. Kidonk sa k pase, piske m pa gen fanmi isi, m pa gen moun isi, yo tande m. Lè yo vle pou yo tande m, yo tande m. Men se pa anyen ki serye baz. Ou konprann? Se pa anyen ki serye. Men aktyèlman la a, ki kote w ye la a? Ou nan prizon? M tande yon pakèt bri. Ou nan lari oubyen ou nan prizon? M nan prizon baz. M nan prizon e ti mesye yo ka pale. E yap bay blag yo ou konprann.
Ok mètnan mètnan mètnan sou ki baz ki baz anfèt yo te arete w èske se ou ki te pot tèt ou ale nan ki sikonstans yo arete w èske se pou sa yo akize w la yo te arete w.
Men sa ki pase m pèdi yon telefòn e 2 telefòn m t achte pou m te voye bay yon sè m bay manman pitit mwen ou konprann. Gen yon chilyèn ki vini l pran telefòn nan m al fè yon deklarasyon paske m te achte telefòn nan nan Implesaites kounye a menm kote a m al fè deklarasyon ke telefòn pèdi ites Implesaites di m konsa pou yo remèt mwen telefòn nan fòk mwen gen yon papye deklarasyon de PDI. Epi kounya menm kote a yo menm pou yo fè swivi pou yo ka bloke telefòn yo epi pou yo ka remèt mwen yo. Paskem dako Konbyen telefòn konsa?
Konbyen telefòn konsa? 2 telefòn, 2 telefòn.
Ok.
Ya. Kidonk lèm lèm pote papye a ale, m fin pote papye a ale nan nan ITES aprè yo dim konsa aprè 22 jou yap remèt mwen telefòn nan. Diran 15 oubyen 22 jou, Fredey rive lakay mwen, li di m konsa ann al siyen yon papye pou ke yo remèt mwen telefòn nan. Epi lè m rive, m pase tout tan m, dizè nan maten, yo vin chache m lakay mwen, m pase dizè, onzè, midi, tout jounen an nèt nan Pdi, epi nan lè kat, senkè, yo menase m ansanm avèk zam. ansanm avèk kou kou yo tirem kou e yo banm kou an epi yo dim konsa m touye dam
oh yo mete yon lòt dosye sou do w ou byen se yon bagay ou konnen yo mete lòt dosye sou do m ou konprann yo mete lòt dosye sou do m pandan tout peryòd envestigasyon ke pdi fè sou mwen li pa jwenn anyen kont mwen ansanm avèk dam nan
Ou konprann li pa jwenn anyen kont mwen. Okontrè fiskal peye moun pou yo vin pale a favè viktim nan. E fanmiy viktim nan li pa nan peyi a. Fanmiy viktim nan li te la, li sèlman prezante nan tribinal la yon sèl fwa. Epi kounye a menm kote a epi depi lè a li kite peyi a tou. Ou konprann? Li kite peyi a. Kounye a menm kote a menm. Jiska al peye lòt moun poutèt pou yo ka fè kòb ansanm avèk gouvènman chilyen an sou tèt mwen baz. Yn fwa ke yo fin kondanem yo fini ansanm avèk sa ou konprann? Pase m pa gen avoka nan chili nan nan chili baz. Men tande tande, ou pale de kondane, ou pale de kondane, eske ou nan ou nan yon selil kote ke yo mete ou nan yon gadavi oubyen ou son moun ki kondane ou nan prizon? ou gon pèn. Jiskaprezan yo poko kondane m. M gen gran jijman pou yo kondane m le 9 out septanm
geve a nevè. Waw! Madan kisa wap mande kisa wap mande kominote a kisa wap mande anbasad la? Kisa w ap mande leta ayisyen? Nòmalman leta ayisyen kisa m ta renmen pou leta ayisyen fè? Kidonk m ap eseye voye kole o avoka yo mete sou dosye a kòm yon avoka men se pa yon avoka vre k ap defann nou. Ou konprann? Se yon kòm politik yo, yo mete yon moun pou vin pase pou yo ka di m te gen avoka. Ou konprann? Nan sans sa m ta renmen pou anbasad chilyen, anbasad ayisyen nan chili a. Reprezante pase wè m la, pase se dwa yo pou yo pase wè m la e se dwa yo tou pou yo defann mwen. SOS pou Anbasad Ayisyen nan peyi Chili SOS pou Anbasad Ayisyen nan peyi Chili ki genyen Mesye Widly François oubyen Mesye Widly Simon ki se Chaje dafè yon konpatriyòt ki nan prizon k ape fè apèl avè w. An n kontinye konpatriyòt.
Ya. Se dwa yo, se devwa yo pou yo pase wè m e pou pou yo vin defann mwen. Ou konprann? Ok. Pou yo vin defann mwen, pou yo deside, yo gen dwa pou yo deside pou mwen. Se yon dwa. Demen si Dye ve m ap fè tout fason m ap voye foto sa a ba ou, kidonk pou ou wè ke papye ke yo ban mwen an, anbasad la gen dwa pou l vin defann mwen. Piske m pa pale espanyòl byen, yo pwofite de mwen plis. E non sèlman m pa gen fanmi, yo pwofite de mwen plis tou. Ou pa gen pèsòn moun ki prezante anba pou ou, non? Non, m pa gen pèsòn. Sèl Bondye. Te gen, te gen yon responsab nan kominote a ki te ale pou ou. Donk, li di, lòske l rantre, yo pa t ba l aksè pou l te kominike avè ou.
Ya. Kidonk sa k pase e ki fè ki koz yo pat ba l aksè m gen enpresyon se paske li pat enskri sou non m oubyen li pat vini ansanm avèk yon papye ke tribinal oubyen Avoka a ba li Avoka a ba li oubyen anbasad la ba li pou l te antre men se dwa yo pou yo vin wè m si anbasad la vin wè m Yo prezante badj yo, yo di se komite anbasad la. Yo gen tout devwa yo pou yo antre pou yo vin wè m nenpòt lè de lendi jiska dimanch nan maten. De nevè jiska katrè, senkè nan apremidi. Bagay yo konplike.
Ok, Masèy, ou gen yon kesyon w t ap poze msye?

Banm banm Rosie men tou piti koman yo fè aretel ki banm banm antesedan an. E banm di w.
Misye di ke e ki rezon k fè yo arete w la menm? Kisa bagay la ye an reyalite?
Rezon ki koz yo arete m se paske nèg yo tap viv ansanm avè m. Ki nèg yo?
Ki Nan nèg yo? kay la yo Ki nèg yo? arete. Lè sa fin pase li nèg yo ale. Ki nèg Kounya yo? menm kote a yap chache yap chache e moun ki Ki fè sa? Epi kounye a menm kote a. Se ou yo jwenn, yo pran ou. Piske m ye ou yo jwenn mwen, yo pran m. Moun, ki nèg sa yo? Kote nèg sa yo te ye? Kote nèg sa yo te ye? Men ki nèg?
Ou di, ou di nèg yo, yo. Men ki nèg? Ki sa nèg yo fè an kèlke sòt? Nèg yo te an kontak ansanm avèk dam nan, dam nan se yon bouzen li ye. Epi kounye a menm kote a, nan lè dam yo te an kontak ansanm avèk dam nan. Nan lè sa mwen menm mwen tap travay ou wè sam di w la mwen tap travay nan yon pakin mwen tap lave fwi pou yo te mande pou yo te voye espò. Kisa dam nan te genyen? Sa dam nan genyen? Dam nan li la, li disparèt, sak pase egzakteman? Dam nan mouri. Dam nan mouri. An dam nan mouri.

Mouri dam lan la jiska prezan m poko rive m poko rive sou li. M ta renmen konnen ki rason dam sa dam swadizan l di m ki tankou kap kap vann kò l la ki rapò l gen avè l epi te gen pawòl ki te konn pale a Laites epi dam vin arive mouri e m yon ti jan flou esplike m ta renmen pou m se yon ti jan klè. Ok ok konpatriyòt Ou la? Ok. E, e, e, e lòt konfrè ki avèk mwen an, ou pa tande a, misye di li yon ti jan flou paske ou pale de itès, telefòn, epi ou pale de dam e ki mouri. Donk, ki sa egzakteman, pou ki sa yo arete w? Èske se pou dam ki mouri an oubyen se pou kesyon telefòn nan? Pou dam ki mouri a yo arete m. Men ou te di tou se. Ki rapò, zanmi an poze w kesyon li mande w ki rapò ke w te gen ak dam nan. Eske ki rapò w te devlope ak dam ki t ap egzèse sa yo rele travayè ou di mwen se relasyon bagay seksyèl an kèlke sòt.
Baz, m pa gen oken rapò ansanm avèk dam nan. Ou konprann? Rapò kem gen ansanm avèk dam nan m ka di a lèd de ti mesye yo lèl vin vann sèvis a domisil
m gen rapò ansanm avèl men nimewo dam nan kontak dam nan m pa genyenl ou konprann m pa genyenl.
Ok men poukisa yo akizew de li poukisa yo akizew de bagay dam nan. Lwa chili lwa chili esa yo dim lwa chili di si tout fwa yo pa jwenn ou koupab fok yo jwenn ou koupab ki reprezante pou pèn nan paske fok gon moun ki bay koman moun yo di fok gon moun ki prezante fok gon moun ki peye le pri fok gon moun ki pou ya ya. Bon malerezman move chans pou ou se ou ki ay.
Ya. Talè talè talè.
Epi pdi kite 4 mil dola pou mwen m t achte nan bank estado epi plis 2 mil 2 milyon 500 mil pèso m t gen lakay mwen li kite bagay sa yo Rad telefòn m t achte pou pitit mwen tou li kite m li pran tout bagay sa yo jiskaprezan tout sa m te gen lakay mwen pèsonèlman m pa konn kote yo ye nan moman avoka ki vin la ki vin pale a. li pa janm dim kisa yo fè avèk bagay sa yo e bagay sa yo yo pa janm pale de yo paske yo pa nan avantay yo lèm pale de yo yo pa janm dim anyen. Men 4 mil dola sa wap pale a ki 4 mil dola li ye se 4 mil dola yo tap prepare ou pou fè kisa kote ou te jwenn kòb sa.
Kòb mwen travay nan jaden nan maten e nan aprè midi. m al travay nan pakin. Kòb sa a se konpayi ki depoze l sou kont mwen e kòb sa yo gen plizyè tan sou kont mwen. Se an ameriken yo te depoze kòb sa a?
Non, kòb sa yo te depoze l an pèso an desanm e an janvye 2023, 2022-2023, m achte kòb sa yo pou m te pran wout la pou m t al Meksik. Kounya menm kote a epi manman pitit mwen di m m pa ka pran wout la konsa pou m kite l ansanm avèk timoun nan epi kounya menm kote a ap soufri dèyè m prale m pa konn Kot manman pitit a? Kot manman pitit ou ye? Kot manman pitit ou ye? Li isit chili oubyen li ayiti? Ayiti.
Ok. Ayiti.

Ya, m te gen de Ayisyen ki t ap viv ansanm avè m. Li te gen de Ayisyen ki t ap viv avè l. Nan menm chanm kay ou an, nan chanm ti bout chanm ou byen kòman? Nan kason la? M prezante papye se papye nèg yo. Èske se nan de bout, nan menm bout chanm ou t ap viv lan oubyen se nan yon kasa? Nan menm chanm nan? Nan yon sèl chanm. Ok, èske nèg sa yo, lè yo konn antre dam nan, ou konn la e ou konn patisipe tou? E di verite a wi brother evite ou konprann. Yeah gen de pafwa mwen la m patisipe gen de pafwa tou m pa la ou konprann pa egzanp nan lè sa te fèt la nan moman sa te fèt la ou pat la m pat la m pat la m te nan travay e konpayi kote m tap travay la li voye sinyati m ale nan tribinal la l demontre ke m t ap travay ansanm avèk yo. Ou konprann? Nan liv asistans, nan kaye asistans lan, yo voye siyati m ale tou paske ou konnen lè w antre nan travay Chili, ou siyen antre, ou siyen sòti. Ou konprann? Ok.
Wi, wi. Ahan. Kot dam lan kote l mouri? Ki kote dam nan mouri? Dam nan mouri nan yon jaden. Li mouri nan yon jaden?
Ya. Ok. Donk sa vle di se lòt nèg ki te nan kay la ki touye l oubyen ou pa konnen? Lòt nèg ki nan kay yo ki fè zak la. Epi yo fin fè zak la yo lage Meksik. Ou konprann? Yo lage Meksik.
Kòman l fè konnen? Mande l men kòman l fè konnen se nèg yo t fè zak la? Antouka, lòt zanmi an poze yon kesyon, l mande kòman w fè konnen? Kòman w fè konnen ke se yo ki touye l? Ya, men sa pase nan dimanch 27 novanm 2022, men nan samdi, paske mwen menm. Mwen fèmen kay la, chanm kay la ansanm avèk nèg yo e kòm dòmi m dòmi nan kay la. E kòm rad m chanje nan kay la epi m benyen, m toujou travay nan maten, nan aprè midi. Paske nan jaden depi l fè midi, inè, gen anpil solèy yo kanpe nou. Nou pa travay ankò. Ou wè sa m di w lan? Nèg yo, yo pa gen gran responsablite sou kont yo. Yo di yo pa p fè de djòb nan peyi Chili. Ou konprann? Mwen menm, piske m gen anviwon 14 frè ansanm avèk sè, plis neve, neve, nyès, Ou konprann? Plis manman m, papa m ki se malere, malerèz. M gen frè m, m ap ede yo peye inivèsite. M ap ede yo peye lekòl nòmal yo tou avèk nyès, avèk neve. Plis pitit pa m. Ou wè sa m di w la? M oblije fè l, m oblije sakrifye vi m. pou m fè de djòb nan chili jis pou m ka ede yo ou konprann jis pou m ka ede yo avèk lavi paske bagay yo pa fasil e ayiti e non sèlman bagay yo pa fasil bagay yo pa fasil pou fanmi mwen pèsonèlman ou konprann
ok nan ki komin nan ki komin ou ye la a.
Nan komin Kouliko. Kouliko. E, e, lòt zanmi an gen yon kesyon pou ou, ann tann kesyon an. Ann ale. Ya.
Kesyon an lè pou la jiskounyea l poko reponn mwen. Kesyon pam lan kisa l te ye, kòman n fè konnen se nèg yo t fè zak la, kòman n ka pwouve sa, jan n ka pwouve sa, poukisa l pa pwouve sa avèk kot avèk moun kote l ye yo, avèk avoka l yo, avèk. Zanmi an, zanmi an di ou. Zanmi an di ou e Jan ou ka eksplike ke ou rekonèt ke se mesye yo ki viktim dam nan donk e ou pwouve sa nan tribinal lan poukisa ou pa pwouve an reyalite ak prèv ke ou genyen ke se mesye yo ki viktim dam nan kòm mesye yo kite peyi an donk omwen ou menm pou te kapab jwenn libète ou.
Koman n fè konnen se nèg yo fè sa? Kesyon, Misye di, koman w fè konnen an reyalite se nèg yo si w pa t la? Koman w fè konnen ke se nèg yo ki viktim la? Nan samdi, sa fèk nan dimanch, 27 novanm. M pase lendi ansanm avèk nèg yo, madi, mèkredi, jedi, vandredi, samdi. Pandan m ap fè travay nan kay la, epi m jwenn valiz dam nan, epi m di Koman fè valiz dam nan la. Epi nèg yo ri Epi nèg yo ri Epi yo souke tèt yo Epi yo voye achte yon kès byè Ou konprann Y'al achte yon kès byè Epi pandan nou chita n'ap bay blag Nou di mesye fòk nou di m sak pase Koman fè dam nan kite valiz li la Men valiz dam nan la Epi kounya menm kote a Epi la Yo esplike m. M di, o, men si se pou yon bagay konsa fèt nan peyi a, nou konn kòman peyi a ye, nou se Ayisyen, epi nèg yo te konn sa yo fè, si yo te gen tan pwograme nan lè m al travay, nèg yo al nan bank, yo achte kòb, epi yo ale. Ou wè sa m di w la? Epi yo kite dosye a sou kont mwen. Nan lè sa fin fèt, Okontrè m gen kote m siyen pou m touche kòb nèg yo t ap travay menm kote ansanm avè m pou m voye ba yo paske yo di m touche kòb la voye ba yo m touche kòb la m voye ba yo epi m pa janm panse ki sa tou pral rive jiskela ou konprann konprann kidonk lè m fin voye kòb la m prezante tout bagay sa yo nan tribinal kote m siyen m touche kòb m voye bay nèg yo tou.

Non, m pa t okouran de sa baz. Trè byen.
Si m te okouran de sa, m pa p ba w manti, swa ke m te tou lage ansanm avèk nèg yo, ou di mwens ke
m te ale fè yon deklarasyon pou nèg yo. Ou konprann? Ok.
Yon lòt kesyon.
Mwen gen yon lòt kesyon pou ou. Poukisa
Hein? Talè, gen yon lòt kesyon pou ou, mèsi pou ti tan. Hum. Jan, ou pa te kwè poukisa li menm, li, aksepte al nan yon kay pou l al viv avèk lòt 2 jèn gason oubyen 3 jèn gason pou l aksepte e Yo, yo mande m telefòn nan e Yo mande, yo mande misye telefòn nan, Enfo Migran gen yon kesyon e Plis Masay gen yon lòt kesyon, èske, di nèg yo ban ou minit non, yo p ap ba ou l? Ya, ya.

Poul santi vi sa se yon rèv pou li. Ok. E misye di w ke poukisa ou pat aksepte, ou te aksepte ansanm avèk nèg sa yo, ou te gentan wè yo se menas pou vi w, donk ou t aksepte rete ansanm avèk yo jiskaske aksyon sa te vin poze.
Non gen youn nan nèg yo se kouzen m, ou konprann? Epi lòt gen youn se zanmi m, se nèg Savanèt. e se zanmi m ou konprann kidonk m pa m pat janm panse yon bagay konsa tap fèt ou konprann nèg sa va nèt yo pat demontre m ke yo se move nèg yo ye ou konprann ok gon lòt kesyon pou ou gen gen yon zanmi ki poze yon kesyon li di lè lòt mesye yo te rakonte w Sak te pase a? Poukisa li pat ou pat ale nan lapolis pou te alerte pou te mete lapolis okouran de sak te pase a? Ya, se ke men sak pase. M pa konn lwa peyi a baz. Afè lwa peyi, afè bagay sa yo paske m son nèg ki viv trankil, bagay sa yo m pa enterese de yo ou konprann? Eti travay, eti lavi ou vin chèche. Ya, lavi m vin chache. Si tout fwa m konn yon bagay konsa pral fèt, m t ap gentan avèti lapolis epi lapolis t ap gentan met men sou nèg yo. Ou konprann? M t ap bay direksyon nèg yo, tout bagay nèt. M panse yo t ap jwenn nèg yo. Ou konprann? Bon, antank Ayisyen, m pa t ap gen pwoblèm pou m ta ede sitwayen an non, men, sensèman, misye ta gen anpil lòt ti eksplikasyon pou l ta ban m paske m manke klè. Fè m konnen nan kòmantè ou menm sa w panse. Mwen, m manke klè.